Hello hello hello hello guys so sa kap fèt Koman nou ye Mwen swete toutan bèl fanatik mwen yo ansyen e nouvo abòne m yo Happy New Year 2023 Se yon gras Senyè la fè nou se ke nou ka vivan Bon se pou tout sa kap pase dan le mond kelkeswa kote wap viv si wap respire wap pale wap mache wap fè tout aktivite w se paske Bondye renmen w. Soyez reconnaissant envers Dieu. Di Bondye mèsi pou tout sa l fè pou ou. Soyez reconnaissant envers les autres. Si w te gen yon moun ki te fè yon bagay pou ou an 2022 a, chèche moun sa, rele l nan telefòn, di l kòman ou renmen l, kòman ou te apresye sa ke li te fè pou ou a. Kèlkeswa moun nan te ede w finansyèman, moralman, psikolojikman, di l mèsi. Soyez reconnaissant en vous meme. Renmen tèt ou, aksepte tèt ou jan w ye a avèk kalite e defo. Men sa yo konsidere kòm defo a, chache yon jan pou ta kapab amelyore l. Ok, paske ou pa pral fè chanjman an pou moun, men w ap fè chanjman an pou tèt ou. Si Bondye fè w konsa, se paske l wè se konsa w ta bon. Aksepte tèt ou jan ke ou ye a, fason ke ou ye a. Fè kè w kontan. 2023 a, mwen pa konnen plan nou. Mwen menm m pat gentan reyalize plan pam nan an 2022 paske m te poze nou kesyon ki plan pa nou pat gen kenn moun ki te dim men ki plan yo te genyen ane dènyè an 2022 petèt yo pat gen plan men m ta swete 2023 pou nou ta kapab gen yon plan epi pou n reyalize l plan pam nan m pat reyalize l se pat fòt pam mwen te eseye e mwen te fè tout ka sam kapab pou m te reyalize l E konsa m gendwa di ki plan ke l te ye, plan m ane dèyè nan se pou m te achte yon yon mezon ok nan usa. Men mwen te fè tout sa m kapab pou m te reyalize e e plan an men moman an pa t pwopis e jan m di an e jan an ekonomi a a etazini te ye a e ke ki fè ke m te vin rive nan yon moman mwen te givòp e ke paske fason jan Market lan nan usa te ye mwen li pa tap bon pou mwen mwen te komanse mwen te preske reyalize l lèm rive nan fen an pou closing nan mwen give up paske li pa tap bon pou mwen alò ke map toujou kenbe menm plan pou ane 2023 depi ke sa ka mache map fèl ok mes amours alò nou menm m konnen gen moun ki gen plan pou yo marye gen moun ki gen plan pou yo fè pitit gen plan gen moun ki gen menm plan avèm pou yo achte yon kay e gen moun ki ret achtel deja ki bezwen yon dezyèm gen moun ki gen plan pou yal lekòl gen moun ki gen plan pou yo kapab chanje travay Alò ke m ta swete pou plan fanatik mwen yo ta kapab reyalize. Alò ke nou konnen ke viv a moun se pa bagay ki fasil, kèlkeswa yon moun ki ta ba w pwoblèm nan ane ki sot pase a ki se 2022, an 2023, gade pou wè kòman ke ou ta kapab amelyore sitiyasyon ant ou menm a moun sa, si se mari w, madanm ou, pitit ou, vwazinaj ou, sè w, frè w. M konnen gen moun ki pa apwochab ou, Sa vle di ke nou konnen ke mond sa li jan fason ke li ye, ou pa ka rezoud okenn pwoblèm avè l, ou pa ka jwenn li pou ta diskite sa nou gen pou nou ta kapab retounen jan ke nou te ye a, men eseye paske la kominikasyon se la kle ok, depi w konn kòman pou kominike a moun nan tout pwoblèm an ka rezoud, se pou nou youn renmen lòt, pa tann lè moun nan mouri lè sa nou pral plere sou mò moun nan, sou sèkèy moun nan, fò pa gen bann makak non, pandan moun nan vivan Dil ke ou renmen soeur freo paske pa gen anpil tan pou nou viv lontan moun te konn viv pli long kounya moun pa viv lontan ankò life is very very very short please di soeur freo koman ou renmen depi ke li ouvè pot la li ouvè kèl li baw posiblite a pou fèl fèl mwen menm pou mwen prè poum kapab pataje lanmoum avèk tout moun depi ou banm opòtinite a men si ou fèmen pot la ou fèmen kè ou Ok ou pa ou jete kle a poum pa jwenn li poum ta eseye menm ouvèl poum ta kab di kòman ke mwen renmenw jkeswa avèk defo oubyen kalite paske mwa je ne suis pas parfaite mpa ka di ke e ke mwen pi bon pase tout moun mwen gen defo mwen gen kalite e mwen prè kèlkeswa sa ki deranje yon moun depi ke ou pale lavèm mwen prè pou mwen korije sa renmen pitit nou pale avèk pitit nou konekte avèk pitit nou pou nou pa pèdi pitit nou yn fwa ankò happy new year 2023 alò map tann nou pou nou dim ki plan nou m konnen chak moun gen yon plan menm jan chak moun gen yon istwa nan lavi yo chak moun genyen yon plan alò ke m ta renmen pou nou reyalize plan nou pam nan pat reyalize se pat fòt pam se pa mank te pa se pa mwen ki pat vle se pa mwen ki pat gen opòtinite a men se Manke peyi kote map fonksyone map viv la ki pat banm posiblite a m te rive nou moman mwen te give up paske li patap bon pou mwen alò plan an toujou la map chache yon jan poum map toujou travay sou li poum gade kòman an market lan ye nan peyi etazini epi pou mwen kapab reyalize plan e map di Bondye mèsi tout sa ki te rivem ki te fèm kriye ki te fèm ri ki te fèm soufri ki te fèm rete silans, m di Bondye mèsi pou tout bagay la. E m di mèsi osi tout sa ki te pase fanatik mwen yo nan ane 2022 a, ki te fè yo kriye, ki te fè yo souri, mwen di Bondye mèsi pou yo. Paske se pa toutan pou bagay yo bon. Lè bagay la bon nou kontan, lè l pa bon fòk nou kontan. Rejwisez-vous mes amours. One love. Mwen renmen nou. Happy New Year tout a zen an. Twenty.